Bonjour bonsoir tout moun, sa pral depan de lè wap gade video sa, pa bliye ou sou chanel paw la ki se rale ti chèz ou, rele zanmi, rele fanmi, rele tonton, rele matant, rele vwazinay di yo vin pran zen, jann toujou dil la, nou menm nan rale ti chèz nou, nou pa fè zen. Nou pa fè bòz, men kèlkeswa kote enfòmasyon an ye, nou chache l epi mennen ba ou. E sa k ap fè aktyalite moman an, nou konnen gen Shabba avèk Laplanta, nèg sa yo nan gwo diskisyon la, nèg sa yo nan gwo kont. Bon, avan nou ale pi lwen, nou di w mèsi deja pou ou menm ki abòne avè chanèl la. E ou menm ki pako fè sa, nou envite w fè sa kounya pou w pa rate anyen, paske nou se zye w, nou se zòrèy ou, nou tout kote ebyen gen ève laplanta avèk chaba e de nèg sa yo nou konnen se de nèg ki fè non yo deja nan endistri mizikal ayisyèn nan e nou sann pa bliye kèk lòt moun ankò men men nap santre sou de nèg sa yo ki nan ki nan gwo bif la nou konnen chaba li menm son nèg ki pa ret a moun Shabba pa reta moun, Herve la planta li menm se yon lòt nèg ankò ki pa ret a moun. E nan yon ti chire pit ki te genyen men sa ki akoz tout brigandaj sa se akoz Shabba nou konnen dènye diskisyon ki te fèt ant Shabba avèk Pouchon Li te deside kite djaz la epi misye vin retounen kounya FB La Planta antanke yon animatè. Misye twouve sa sa se veksan. Misye di sa pa nòmal pou Shabba retounen nan biznis lan konsa. Li di Shabba se yon sanwont. Misye fè konnen ke Shabba se yon san nen e l fè konnen Shabba se nèg ki pi kokorat nan biznis lan. Ebyen Shabba li menm ki pat pran tan poul te reponn Hervé Laplanta, kote Shabba li te di Hervé Laplanta ou paka dim kokorat paske se mwen ki konn abitye baw kòb tikè pou vwayaje, bon nou pa konnen si atis la te aji pa emosyon tou, paske m panse fò nèg yo ta jere sak rele pwofesyonalism lan la, bon nèg yo pa jerel nèg yo lèse ale, ou konprann nèg yo vin ap joure kòmsi se 2 machann pwason. But mesye m trouve li pa lojik mesye mete dlo nan diven nou ou konprann met dlo nan diven nou paske bagay yo pa fèt konsa byen ke n konnen 2 nèg sa yo m pap bann manti 2 nèg sa yo pa reta moun jan Herve Laplanta te blaze Shabba enben Shabba blaze l konsa men Herve Laplanta li menm Li lage replik la nan dèyè Shabba. But kounya Shabba ou menm ki pou degaje w pou reyaji. Nou pa konnen si nap tou kontinye avèk beef sa mesye men mwen menm m pako dakò beef la mesye. M pako dakò beef sa jan nap fè l la m pa renmen l. Fè yon beef mizik men beef nap fè la mesye se pa yon beef ki bon ou konprann paske Nèg ap met vi prive lòt deyò, nèg ap antre nan madanm lòt, nèg ap antre nan fanmi lòt mesye. Sa pa fè sans ditou mesye. Sa pa fè sans. Kòm nan rale ti chèz nou menm, nou tout kote. Nou pa pou youn, nou pa pou lòt. Men n ap fè lepwen. N ap lèse w viv kòman sa te ye ant de mesye yo. Ann tande.
Edikasyon pa lòt bagay. Nou pa l di se lajan. E pa vre non. E pa vre non. Edikasyon. Edikasyon se pa nivo de etid non m ap pale la. M ap pale sou le plan familyal. Jan fanmi ou te elve ou, jan paran ou te elve ou. Richard Cavé avèk Mayko Giran pa p janm desann nan labo menm jan ak Shabba. Shabba se youn atis, se youn nan atis ki pi grapyay ki gen nan 8 èm ane la. Li gen li gen ti kòb li gen bèl ti kay li li fè efò se vre viv la mizik ayisyèn bravo men lafè de dir ke entèl a se entèl emosyonèl epi ap pran woulib sou kesyon emosyon emosyonèl epi pou voye tenten je un mikwo map dil egzakteman jan li ye. De la planta ap di se shabba ki pi grapyay nan biznis lan pi kokorat de la planta k kokorat pase la pinta k konnen poze m domi lakay mwen lè l al ayiti l pa gen tikè pou l vin anmerde bounda m vin sone bèl mwen pou vin fè m al labank pou m al chache kòb tikè pou li se yon kokorat ou yon fòkin mandyon yo paka ap betize avè m bay bagay w al di avèk lòt moun m ap respekte lòt animatè serye. Anpil animatè serye men lè w son ti mandyan w son ti ou son ti mandyan wap vin sone bèl mwen lakay mwen pou vin mande m pou vin mande m kòb tikè ou pa kab vin ranse ou pa kab vin di shabba pi kokorat pi pi pi grapyay se ou k grapyay pase nan kabann mwen m kouche sou do ou wap vin sone bèl mwen vin mande kòb pou al ach pou al achte tikè ti kokorat frekan respekte yon atis ki travay. M pap respekte Laplanta. Laplanta son nèg kap kap kap pale tenten sou pitit li, kap pale lèd a pitit li, kap vann pitit li. Ou pa respekte pitit ou monchè. Kòman m pral fè respekte w la a? Ou pa respekte pitit fi w. Pitit fi w wi. Se bagay pou w ta bay pi gwo respè wi. M gen pitit fi tou. Kote m pral respekte Laplanta la a? Laplanta al grate. E pi gwo kokorat biznis lan wi, nèg kap pale tenten sou moun, ki pa respekte moun, pa respekte valè, pa respekte sa moun fè, ki respè m pral bay la planta la? La planta m pa grapyay, ou pa ka grapyay devan, se ou k grapyay, pase ou konnen poze m dòmi lakay mwen, vin fè mandyan, frekan.
Bon mesaj sa a se pou Shabba Djakout se La Planta kap pale a la bon Shabba m pa pral fè du tac au tac avè w ditou men sof ke banm ba w banm raple banm rafrechi memwa w un pti peu ou di bon bagay m te konn fis li sonnen bèlou mande w bagay patati patata. Mande w kibò, kibò w abite Shaba? Di m kibò w abite 1. Si kounye a m ta vin mande w, si m konnen m te byen mande w, m te dwe mande w vre. Kounye a si m mande w epi w di poukisa m vin mande w, di m èske m mande w touche lè ou te fèk marye a madanm ou, madanm ou te al dèyè konyen sè w la? Epi madanm ou te met so la deyò nan kay la. Epi lè enfòmasyon vin jwenn mwen mwen di w monchè Shabba menm bagay y ap pale sou w nan lari an la ou se frè m pa ka pale ou di m tanpri pa kite sa sòti si m konnen m te mande w touche vre Shabba Kou nou ap pale de pitit mwen si sela Shabba ban m di w m t ap viv Kanada m pran pitit mwen Ayiti m mennen l al viv Kanada de Kanada madanm mwen fè l antre Etazini ok pitit mwen pa tankou li pa t janm leve tankou va nu pye tankou w. pitit mwen fè kaka map plen moudal simple kontrèman a ou menm ok kontrèman a ou menm ki gen madanm li gen pitit nan kay la kijan wap mal viv avè yo menm papa timoun yo konn ap baw chalè pa fè sa chaba pa fè pa rive la menm avèm paske wap lèd ou konnen m se sèl nèg ou paka bay presyon fè bay presyon menm a tou a tou lè nivo nan tou sans ou paka fèm pè ok aprann sa m pa ti vakabon menm jan avèw. Ou t panse se atis ki pi nul sou le plan intellectuel wa bouche ou te di w il a été à l'école ok lajan gras a la mizik lajan fè w sòti de labou kaka a li pèmèt ou ba w yon lòt plas nan sosyete an men ou stil rete yon delenkan ou stil rete yon voryen paske w panse paske Ou gen kòb ou manje di a sòs pwa legim ou panse ke ou ka pale avm nenpòt moun ou ka fè frenk a tout moun non ou paka fè frenk avm Shabba ok Jele se yn mezon ozetazini Jele se ma famiy ozetazini pou venir s'installer ici en Haïti Jan wap viv byen map viv byen tou ti vakabon e pa paske map viv byen ou panse m ka derespekte tout moun depi yon nèg derespektem map derespekte w kèlswa moun ou ye a pa fè sa Shabba. Ti vakabon ti delenkan. Ou se atis ki pi grapyay ki gen nan bis la. Buen de la planta. M pap joure avè w. Never. Gason a gason pa joure. Men m ap mete pwen sur les i. Paske anpil fwa w panse ke w ap monte le tan, w ap fè la gros gòj pou w fè nèg pè. Ou ato wè nèg tankou m ou wè m ka pè moun? A Shabba monchè pa fè sa. Fò w pale klè pou w di ke si m te vin mande w lajan li ta bon m te dwe mande w lajan vre. Paske lè kaka te voye nan mouda w madanm ou ta mande sa w konyen nan kay la ok answit epi banm tou fè ti rektifikasyon sa pou Shabba rapid vit paske m pa vle voice lan twò long ou di ke m atake fanm ou kijan moun atake fanm fanmiy moun wap fè manti sou moun pou ka jwenn pou ka jwenn ee m pa konnen se pa timoun banm di w m pa gen telefòn madanm ou m pat nan menm lekòl avèk madanm ou mwen gen fanm ki konn kreke fanm m pa gen fanm ki konn kreke madanm ou. Madanm ou pa zanmim m pa nan baz new york ok sèl fanm m te gen new york li pa zanmi madanm ou paske frekantasyon li pa frekantasyon madanm ou aprè de madanm ou pou ta pran kòb delenkan kiyès ki pou ta pran ankò aprè fanm yo gen dwa fanm ka fè de koup avèw pou ti kòb nan menw gen fanm ki renmen atis men si yap pranw ou pa gen okenn klas chaba son grapyay yo gadew gad teniw gade konpòtmanw gade langaj ou se kokorat ou ye chaba èske twa e mwa on a ete a la menm ekòl Èske w nan ete a la menm inivèsite Shabba? La planta di w s on ti delenkan ti vakabon Shabba. M fin. Jan w sot tande a la se konsa sa te ye ant 2 nèg yo, ant 2 nèg ki fè non yo deja, ant 2 pwofesyonèl. Ebyen mesye met dlo nan diven nou mesye pou nou fè biznis lan mache. Fè biznis lan mache mesye kontinye vann imaj peyi a de fason trè pozitif mesye sa pa fè sans pou nap pale konsa ok mesye. Ou menm ki pako abòne a chanèl la nou envite w fè sa kounya e ou menm ki fè sa deja nou di w deja mèsi. Male nap kwaze ankò pou yon lòt edisyon ankò bing.